Medam mesye nou gen plezi pou nou rankontre Lemondy ki se Ti Lemoine e papa li depi kelke tan sitou pou ane 2024 la mesye sa yo ki konnen yon moman vreman de grand pouse e sitou atravè lè medya pa rapò a sa ke mesye ap ofri kòm jèn talan tou dabò mwen kontan pou ke mwen resevwa nou mesye Ti Lemoine jodi a la ou Okap kòman nèg ye? Nèg anfòm anfòm m lakay mwen. Ti Lemoine di l lakay li m renmen sa e mwen kwè ke youn nan rèv ou yo sitou se te gen posiblite pou rankontre yonn nan modèl ou ki se Kenel Antoine e ki se yonn nan fame gitaris tou ke m raple m nan yon entèvyou m t ap tande papa ki di l di Edmado pou swiv misye e efektivman ou fè li byen di mwen non ki jan sa te ye pou ou pou fè premye eksperyans ou sa avèk Kenel Antoine pou w t ap jwe sou menm stage avè l? Bon papa m te di m swiv misye e men sa fwi men sa travay la pote travay la pote yon bèl fwi m kontan sa paske M sot ap jam avèk djaz la on pakèt pi bèl eksperyans. Viv yon moman konsa, kote ke se 2 moun ki pi gran pase ou lontan, majorite nan yo la gen pitit petèt ki pi gran pase ou menm, se kisa k te travèse ou kòm emosyon pandan ke ou menm ou t ap jwe pandan ou t ap fè tout sa nou sot ap gade w ap fè la avèk Septen? Paske misye se modèl mwen, mwen abitye gade l e sans lan adapte nan mwen.
Kenan Antoine mwen de tanzantan misye gen ti bagay lap diw nan zòrèy e ki konsèy deja ou jwenn avèk misye avan ou petèt aprè prestasyon an la? Bon banm diw misye se misye se pwofesèm se li menm ki konn ap voye egzèsis pou mwen pou m travay e lè ou wè lap dim pawòl yo nan zòrèy se di lap dim men sou ki gam mizik la ap jwe men ki tèl akò pou m fè men ki tèl nòt pou m base etc. M konnen apati de sa, dayè se bal dè zanfan, gen anpil timoun ki t ap swiv la, m t ap gade sou vizaj yo, gen anpil nan yo k ap swiv ou avèk anpil admirasyon. Ki mesaj petèt ou genyen pou timoun sila yo si yo menm tou yo ta anvi jwe mizik e petèt rive nan nivo ke w ye a? Bon, mwen swiv tras Kenel, mwen ta renmen pou yo swiv tras mwen, paske si m ap swiv tras Kenel, se jan Kenel ale se konsa m ap ale. M ta renmen jan ke m aprale a se konsa pou timoun k ap vini yo ale tou pou yo ka swiv. Mwen pou yo ka konin ki sak le moun di menm jan pale de kenel antwan dadou pasket ralph konde m ta renmen jan ke map komanse travay la la se konsa pou lot ti jèn yo ap swiv tras mwen. Mpa pral kenbew trop paske mkonnen ou sot bay anpil enèji la men avanm al sou gwo lemwan kite m diw Pandan 2024 la, nou remake bagay yo vrèman vire. Lè m di vire nan bon sans lan, anpil moun vin ap pale de Ti Lemwàn pi plis pase jan l te ye deja a. Anpil fokis e plizyè moun kontakte w pa rapò a jan yo apresye prestasyon w. Men, di nou non, jiskaprezan, rete yon adolesan. Men, menm avèk lekòl ou, ki jan w viv moman sa kounye a la? Èske Ti Lemwàn ki te la kèk ane avan an, pou lenstan, se menm bagay la? E ki jan sa ye bò kote kamarad ou yo nan lekòl? Ane a chanje, nou chanje konplètman. Jan Ti Lemwàn te ye nan 2024 la, E baky sa l ye nan 2025 la map bat m fou map bat m pote yon lòt chanjman ou konprann nan ane 2025 la. Men di kou kijan ou jumele lekòl avèk mizik? An m ekilibre bagay yo tankou lè pou m nan lè pou m nan lekòl m lekòl lè pou m ap jwe mizik map jwe mizik m ekilibre bagay yo m fè yo Yon tan pou chak choz. Gwo lemwann mesye sa ki se yon potorik gason ki deja bay nou yon jèn talan vryeman gon fokis ekstrawòdinè m konnen se anpil fyète anpil emosyon pou ou menm tou men di nou non gade pitit ou paske m tap swiv ou dèyè a m wè detanzantan tèt la ap souke m wè kijan wap jwenn gade pitit ou kap jwe avèk sevtan kap jwe okote de Kenel Antoine ou menm ou se mizisyen tou dayè se rezon anplis fè w te mandel pou swiv Kenel kijan w te santi w pandan prestasyon sa.
Monchè, fò m di w byen fò ta nan plas mwen. Pase ki sa l ye? Se te yon rèv ke m te genyen. Pase lè m te wè Kenel, m di kèt, misye jwe bèl. M di lemonn di swiv Kenel. Ebyen wè jodi a, se yon plezi pou Kenel ap gade fri travay li. Èske w konprann? Fri travay li, ou konprann? Se yon plezi pou mwen, m santi m kontan. E m felisite pèp la tou. M felisite kapwa, kapwaz. Donk, se yon plezi, w konprann? Se nan plas mwen pou w ta ye. Donk anpil emosyon ap degaje, w konprann? Men, kòm paran, ki sakrifis sa mande lòske w gen yon jèn, yon timoun, yon adolesan, pou ke ou oryante l vè yon bagay ke l renmen, ou estime ke l renmen sa epi ou bay sipò ladan l? Ki sakrifis, ki efò sa mande? Bon, sa mande anpil efò, paske ki sa l ye, mwen menm m konn enpòtans mizik. Eske w konprann? Paske m se yon mizisyen. Se vre, m gen plizyè tan, m gen plizyè tan depi m ap jwe mizik, men. Pou byen di w, pa t gen moun ki konnen m prèske, ou konprann. Se atravè Ti Lemwàn, èske w konprann, anpil moun konnen m se mizisyen. Donk, m te, m te pran le nesesè, m te fè tout efò nesesè jis pou m mete misye ajou. Paske m pa ka rete ap tann moun, èske w konprann. Paske se pitit mwen li ye. Si m pa fè dè, dè demach, èske w konprann, pou m mete l ajou. Si m chita ap tann, misye ka gen ven, vennsenk an, epi talan an, li stil rete yon kote, ou konprann sa m di w lan. Donk, m fè tout sa k depan de mwen. Pou m pou m ofri gran piblik la talan sa a, èske w konprann? Se sa k fè jodi a ou wè Cap Haïtien, lemond antye ap viv li, ou wè sa m di w lan? Donk se paske m konn enpòtans mizik, èske w konprann? Paske si pa t gen mizik, gen anpil moun ki t ap pèdi tèt yo deja. Paske mizik se se la source de plaisir, èske w konprann? Mizik se l'harmonie des sons. Donk nou konn sa mizik vo. Gen moun. ki pran mizisyen ki trete mizisyen mal se paske yo pa konnen donk se son fyète pou mwen pou m admire pitit gason m k ap jwe. Deplase soti Gonayiv pou vini Okap, nou konnen sa mande anpil efò, anpil sakrifis, men gade Ti Lemwàn ki rive reyalize youn nan pati nan rèv li, paske ou menm se te yon rèv tou pou te wè misye k ap jwe avèk Septen, sitou okote de Kenel. Di nou, kijan ou panse sa kapab ede l nan avni mizikal li? Bon, mwen pa t pè fè sakrifis la, malgre nou se transpò an komen, nou pa an prive, se transpò an komen, e wout la pa bon. Kè m fè m mal pou jèn atis la, kòman machin nan, ou wè sa m di w? Men nou fè sakrifis la, paske fò w fè sakrifis pou w reyisi. Èske w konprann sa m di w la? M te fè sakrifis la, men men fwi sakrifis la pote, ou wè sa m di w? Yon paran menm jan avè w ki ta va gen yon jèn ki renmen mizik, ki ta vle eksele, ki ta vle avanse ladan l, Ki konsèy wap ba yo? Bon, yon paran ki gen yon jèn ki renmen mizik, ki sa l ye? Se oryante timoun nan, se akonpanye l. Pase si timoun nan pa jwenn akonpanyeman, li pap ka reyisi rèv li. Pase pou ede yon timoun reyisi rèv li, fòk li jwenn akonpanyeman paran l dabò. Pase jodi a si m pa t akonpanye Lemondy, ou mèt kwè m, Lemondy, si m pa t akonpanye l, ou mèt kwè m, Talan t ap nèk rete yon kote, nan yon kwen, paske li te gen pwojektè sou li deja. Li te gen yon ti pwojektè ki te trè fèb, èske w konprann? Toudenkou, pwojektè a te sanse etèn sou li. Ebyen, Mass Konpa, akoz prestasyon Mass Konpa a, wè, pwojektè a rebriye ankò. Ebyen, ou menm paran k ap suiv mwen, suiv tras mwen, menm sa m fè pou Ti Lemwàn, fè l pou pitit ou a. Nan kèlkeswa domèn nan, depi timoun nan renmen bagay la, se oryante l, se ba l bon direksyon, se akonpanye l ladan l. Swen sante. Mentnan, Ti Lemoine, nou konnen ke ou sot fè tout sa ke ou te fè deja, ou pwouve l. Si ta va genyen posiblite pou ta kite yon mesaj pou papa w ki la avè nou, kisa l t ap ye menn? Papa w a tout efò ke l fè yo deja. Mwen di papa m mèsi anpil paske e pa tout ti jenn ki ka jwenn papa sa. Yon papa ki chwazi akonpanye w nan tout sa w ap fè, nan tout sa w ap antreprand, e pa yon jwèt afè, gen anpil ti jèn, ou ka wè yo fin fèt epi papa yo lage yo, papa yo pa pran swen yo, men papa m li chwazi akonpanye m, epi m ap salye manman m ki se Manmi Klo, m bay ti non sa Manmi Klo paske manman m tèlman renmen m anpil, si papa m te deside l di l ap vin Okap avè m, manman m te ka di non, si manman m di non, pa t ap gen anyen ki te ka vin fè m vin Okap, ou konprann. Fòk m di manman m mèsi paske li te chwazi pou m deplase. Si manman m pa t chwazi pou m deplase, m pa t ap la. Alò, l ap toujou enpòtan pou ke nou mande petèt yon kontak de referans, paske pou lenstan se ou k ap jwe wòl manadjè a, se ou ki ap jere tout kontak nèt. E si ta va pou kontak de referans, yon moun petèt ki ta vle rantre an kontak ansanm avèk nou, paske m konnen kanmenm gen de akonpayman ke n ap bezwen, gen de mo dankourajman ke n ap kontinye bezwen tou, gen moun petèt ki ap toujou bezwen ti demwàl swa pou yon lòt prestasyon oubyen pou yon lòt aktivite kèlkonk, se si e sèten, pòt la ka poko fin ouvè nèt, men gen posiblite yo. Se pou sa n ta byen renmen gen yon kontak de referans yon fason pou moun ki ta vle e pale ansanm avèk nou yo kapab fè li. Bon, kontak de, ou ka rele m nan 48 48 94 05, li gen whatsapp sou li. Epi 43 52 32 03, ou ka rele sou li. Epi ou ka rele sou 46 35 68 17. Tou le 3 nimewo sa yo, ou ap jwenn mwen sou yo. E yo gen whatsapp sou li tou. Se te yon plezi pou m te wè nou Okap. Mesye, mwen kontan e m espere ke Ti Lemwàn. Wap kontinye fè siksè wout la ap kontinye ou menm tou rete solid avèk pitit gason ou bon bagay se youn nan fyète ke nou genyen la kòm jèn ki ap grandi e kap jwe mizik.
Merci beaucoup.
Bon bagay. Red.